Ann dekouvri plis detay sou atis ki fè mizik sa. Pa bliye pase sou sit G-Beauty a pou kapab pran pwodwi pou cheve w la. An nou rantre nan videyo a. Joe dwèt file ki gen non sivil Joseph Michel Dorcé, Li te fèt jou ki te 12 mas 1995 lan. Nan moman sa la, atis la gen 29 lane. Joe Edwet Philé se yon atis ak pwodiktè mizik ki sòti an Ayiti, kap viv an Frans nan moman sa. Li te devlope yon non tèt li nan kominote mizik la, gras ak melanj li ant rap, reggae ak lòt stil mizik. Li gen yon stil ki melanje son modèn ak tradisyonèl, e li souvan abòde tèm tankou lavi, lanmou ak eksperyans pèsonèl. Avan m al pi lwen avè w, Dwèt File se yon referans kreyatif sou konpetans li nan mizik, yon ekspresyon ki vle di li fè mizik ak dwèt, avèk ladrès ak talan, yon non ki reflete pasyon li pou mizik ak devouman li. Joe Dwèt File fèt ak grandi an Ayiti, e li te kòmanse karyè mizikal li depi lè li te tou jèn. Moi le créole c'est une langue que j'ai grandi avec en vrai mes mes parents ils m'ont toujours parlé créole et français du coup aujourd'hui je parle créole je comprends le créole donc c'est dans mes gènes donc autant le faire qu'est ce qui nous empêche. Li te vin popilè nan kreyasyon mizik ki gen mesaj pwofon ak rit ki atire jèn moun. Nan kèk ane, li te reyisi jwenn yon plas enpòtan nan endistri mizik la. Ak yon pakèt kolaborasyon avèk lòt atis popilè, li te travay sou plizyè pwojè solo. Ak chak albòm oswa single li lage, li te toujou jwenn anpil atansyon. Nan kèk entèvyou atis la bay, li te pale sou kòmansman lavi li ak edikasyon li. Men, pa gen anpil detay piblik sou karyè li nan lekòl paske li te toujou plis konsantre sou mizik, karyè li nan endistri. Malgre atis la baze nan peyi Lafrans men Joe toujou mete yon aksan sou rasin ayisyen. Mizik li ki konbine zouk ak eleman tradisyonèl kreyòl, sa ki pèmèt li konekte ak yon odyans mondyal, pandan l reprezante kilti li a jan l kapab. Fè mwen cheri woo, degaje Mizik Joe dwèt file yo gen yon melanj de rap, wap ak afrobeat. Li konn mete ladan l tou eleman mizik ayisyen tradisyonèl tankou konpa ak zouk, sa ki bay yon gou inik ak orijinal. Atis la se yon powèt. Li souvan itilize tèks ki touche kè moun, eksplike lavi nan lakou, relasyon pèsonèl, ak tout sa k ap pase nan sosyete a. Joe Dwèt File pa limite l sèlman nan karyè solo. Li gen anpil kolaborasyon ak lòt atis ayisyen ak entènasyonal. Li te patisipe. Patisipe nan anpil konsè ak evènman mizikal ki gen gwo enpak nan kilti a, sa ki pèmèt li grandi baz fanatik li atravè tout mond lan. Atis la pa bay anpil detay sou manman l ak papa l nan entèvyou piblik oswa rezo sosyal yo. Li toujou konsantre plis sou karyè li nan mizik ak mesaj li a pase atravè mizik li yo. Sepandan, li mansyone nan kèk okazyon ke li te grandi nan yon fanmi ki te fè fas ak anpil difikilte ekonomik, sa ki te fòse l chèche solisyon nan mizik kòm yon mwayen pou chape sòti nan sitiyasyon sa yo. Wi, Joe dwe t file gen pitit, men pou lavi pèsonèl li, li kenbe l prive, e li pa pataje anpil detay sou pitit li oswa fanmi li nan espas piblik la. Li sanble plis konsantre sou karyè mizikal li epi li itilize platfòm li pou pale sou mizik, eksperyans pèsonèl ak reyalite lavi nan yon fason ki kapab touche odyans li yo. Atis la gen yon pakèt bèl mizik, men kèk nan yo, A deux, Pour moi, Tu me mens, Jolie madame, Ça ira, Fèm voye, Kòm avan, ap kanpe ak anpil lòt toujou. Fòtin Joe dwèt file estime ant 2 milyon a 3 milyon dola nan lane 2024 la. Li fè revni prensipalman atravè mizik li ki gen ladan vant albòm, streaming ak konsè entènasyonal. Mizik li sou YouTube kontribye anpil, kote li touche anviwon 900 mil dola pa ane sèlman nan piblisite. Anplis de sa, li benefisye de apèl li kòm yon chantèz zouk a konpa nan mache frankofòn yo, espesyalman ak siksè tankou Fè m voye ki te resevwa yon sètifikasyon lò nan peyi Lafrans pou plis pase 15 milyon streaming. Joe dwèt file, ak karyè mizikal li ki anflam fanatik zouk a konpa atravè mond lan, te resevwa rekonesans enpòtan nan karyè li. Men kèk nan yo. Sètifikasyon lò pou Fè m voye. Mizik li an kreyòl ayisyen Fè m voye te sètifye diske dò an Frans. Gras ak plis pase 15 milyon stream, sa a make premye fwa yon mizik totalman an kreyòl ayisyen te rive nan nivo sa a nan mache fransè a. Se yon reyalizasyon ki montre enpak li nan pwomouvwa mizik ayisyen atravè mond lan. Prim pataje atravè sèn konpa ak zouk la. Joe Dwèt File te regilyèman rekonèt nan sèn mizik frankofòn lan pou kontribisyon li nan reviv ak modènize jan konpa ak zouk la. Malgre li pa gen yon long lis prim ofisyèl, siksè komèsyal li ak devosyon fanatik yo reprezante yon gwo reyalizasyon. Rekonesans pou mizik zouk a konpa. Li te fè pati konsè ak evènman kote li te distenge tèt li pou vokal sansib li ak kapasite li pou konekte avèk odyans entènasyonal yo. Siksè li nan mache frankofòn yo, tankou an Frans ak Bèljik, te mete non li pami chantè zouk e RnB ki pi enpòtan jodi. Avan li te vin yon chantè popilè, Joe te fè non li kòm otè-konpozitè. Li te ekri mizik pou lòt atis nan sèn zouk ak RnB, sa ki te pèmèt li bati yon baz solid nan endistri mizik la. Li itilize eksperyans sa a pou rafine stil mizikal li lè li te fenk lanse pwojè pèsonèl li.

sou zouk ak konpa nan yon stil ki inik. Mwen vle remèsye nou tout ki te pran tan pou gade videyo sa. San sipò nou sa pa ta posib. Pa bliye abòne, pataje, epi kite yon kòmantè lè w fin gade videyo sa. Mwen la pou m pote plis kontni enteresan pou nou. Sonje kòmante e di m ki atis w ap tann mwen pale de li. Epi, tande! Chak rèv Se yon semans ki bezwen swen poul kapab fleri. Pa bliye follow mwen sou Instagram, mwen kite link lan nan bio ak nan premye kòmantè video sa. Si w te renmen video a, abone ak chanèl la, like video a, patajel ak yon lòt zanmi, konsa fanmi an ap grandi pi plis. Orevwa, na wè ankò nan yon lòt pi bèl video. Kèch kèch.